Jodi a samdi nou preske nan fen mwa a, jodi a je kwa m kwè se 26 septanm 2020 se mitan wikenn kòman yo di a se tèt wikenn pase deja, wikenn pase deja kounye a nou nan mitan wikenn e o non de gran mèt la m ap di Tout pèp Ayisyen, bonjou, espesyalman moun ki sòti nan Site Soulouk, ki se fyèf Tigwav. Mwen menm se yon natif natal de Tigwav, de pè e de mè. Mwen fè ti videyo sa pou m di nou Peyi a malad. Peyi a malad, men nou pap di peyi a sèlman malad, men kòm antanke desandan Tigwav, map di zòn nou an malad, 12 seksyon nou an malad, ke m gen labitid de rele 12 apot, paske 12 seksyon nou genyen. Lè nap gade chak seksyon yo, Yo gen yo gen valè yo, yo gen bote yo, yo gen mwayen de viv yo men nou pa met tèt nou ansanm, nou pa vle met tèt nou ansanm, nou toujou ap goumen pou ti enterè pèsonèl nou. Pandan se tan tèt ansanm t ap rann seksyon yo pi vivab, t ap rann kominote yo pi vivab, pi abòdab. Se vre, depi byen avan menm 1804, nou t ap goumen antre nou, len pa t renmen lòt. Men, si n ap gade sou listwa, nou p ap janm fè pwogrè. A chak fwa nou wè peyi a rive nan nivo sa, Epi gen dè ayisyen kap kite peyi a nan sèl enterè dèske peyi a pa ofri yo anyen, pa gen lavi, tout moun ap mal pase e men nou gen 2 ou 3 zan la bagay yo vin pi konplike. Sosyete a tèt anba, lajenès yo toujou di se yo demen Men demen, ki demen? Ki demen? Paske lè w ap gade ekonomikman, jenès la pa gen mwayen, yo oblije gen nan yo vann tèt yo pou ka manje yon depen, gen nan yo se al fè vye zak. itilize zam paske yo wè avèk zam nan yo ka rive pi vit genyen se mande yap mande gen se nan lari a yap dòmi e gen ki kap ki gen kay men ki pa gen vi se menm kote ou lò gade yon non chanm ki gen tout sòt de bagay ki ta sipoze gen nan plizyè chanm. M pa m pa espesyalize paske m panse nou menm nou nou ka gen yon ide de sa m di a. Men malerezman peyi a malad pou peyi a ta jwenn yon souf m panse tankou chantye a di de de yòl je kwa e avèk ansi Derose, Kote di, nou vle, nou vle peyi a chanje, nou ta renmen gen yon lòt vi, nou ta renmen tout bagay tounen nan nòmal yo, tout Ayisyen ap viv men dan la men, pote peyi a sou tèt yo, sispann denigre peyi a. E tankou Beken di nan chante l la, li lè pou n tounen lakay nou. Vin travay pou lakay nou. Vin leve tèt lakay nou. Nou pa oblije ap tann se lè gen eleksyon n ap sipòte tèl kandida ou pa. An n sipòte, an n sipòte peyi a pèsonèlman. An n sipòte popilasyon an pèsonèlman. Ou menm ou ka gen yon 10, 20, 30 milyon, ou pa oblije lage l nan men yon kandida. pou l ap fè kanpay. Kanpay kisa? Kanpay sa pa pa yon mòd de vi. Olye ou ta pran l, ou ta di bon mwen m pase nan zòn sa, m fè 3 wout. Mwen m pase nan zòn sa, m fè kèlke mezon. Mwen m pase nan zòn sa, m fè kèlke devlopman. Bon si l ta pran kòmye. Toutotan se eleksyon n ap tann oubyen. Konsève lajan nou anba matla nou oubyen nan labank, pandansetan majorite pèp la ap soufri, majorite pèp la pa ka viv. Si nou pran edikasyon ki se bousòl kèlkeswa yon peyi, Mandela di sa nan diskou l, se youn nan pwen fò yon nasyon san edikasyon pa ka gen devlopman, e san edikasyon nou pap rive ankenn kote. Se vre, nou gen kelke moun ki gon yon nivo edike, men li pa ase. Ayiti son peyi analfabèt. M panse o mwen si gen moun ki konn li ladan l, petèt li ka ant 3 a 5 pou 100. M chanje e prezidan Aristide te fè yon efò, li te mete yon yon pwojè sou pye pou aprann tout moun li ekri men malerezman konn kòman peyi a ye ou kòmanse ou pa ka fini paske ou toujou gon gwoup de moun ki pa wè enterè yo nan sa wap fè a men mwen mande pèp ayisyen pèp ayisyen si nou vle peyi nou gon lòt vi ann met tèt nou ansanm swadizan opozisyon ou ou pouvwa kap goumen m pa panse se sak pral pi enpòtan menm lè pouvwa ap fè sak pa bon fò n ka kouri dèyè l se vre men nou pa oblije ap fè de bagay negatif detwi detwi detwi Se vre men menm pèsonèlman bò kote pam ta renmen gen yon revolisyon ki fèt. Yon revolisyon ala Fidel Castro. Yon revolisyon ala Thomas Sankara. M pa vle di pou yon kou deta kriyèl non men m ta renmen li fèt dan la pè. Dan lapè m ta renmen revolisyon sa fèt se vre kèlkeswa revolisyon kap fèt fò gen moun mouri men jan nou di a peyi a mande yon chanjman e pa nenpòt chanjman yon chanjman nan tout sans nan tout tout tout sans frè m sè m Peyizan m, dyaspora ki swadizan ki an majorite ki sipòte Ayiti, paske m kwè si dyaspora sa pat envesti nan Ayiti m panse nou tap pi mal ke jan nou ye a. M ankouraje nou, m ankouraje nou re reflechi yon lòt fason. Pa envesti lajan nou nan kèlkeswa pouvwa, nan kèlkeswa. sektè negatif nan kèlkeswa nivo nou vle envesti la, fè l pèsonèlman. Si n ap fè yon asosyasyon antre nou, nou pa m konnen m se moun nan Nò, bon nan Nò m ap fè yon bagay m devlope l. M nan moun Sid, de mèm, vise vèsa, kèlkeswa kote w oryante w, ou fè l konsa, olye w pran lajan w ap gaspiye l. Ou wè chak fwa gen eleksyon, wap mande eske Ayiti son peyi ki pov vrèman. Si w pran 54 kandida ki sot pase la yo, tout envesti dè lajan. Byen ke gen ki mwen, gen mwens mwayen pa rapò a lòt, men kan menm yo fè efò. Lè w gade la wap mande eske Ayiti son peyi pov. Mwen ta renmen ant 2020 ak 2030 m pa panse pou m ap rete ap soufri avèk peyi a nan menm nivo sa. M ta swete peyi a gen yon soulajman, yon mòd de vi kote menm pyebwa yo ap kontan, menm zwazo yo ap retounen viv paske lè w ap gade toutan m konn tande y ap pale yo di rivyè griz te gen yon nivo papiyon Kounya Papiyon ale, tankou Jid Jan di, Papiyon fin ale, koutim yo pa la ankò. Men nou ta renmen pou peyi a reviv, reviv, tankou yo te konn di la perle des Antilles. Toutan kounya nou pa ka di la perle des Antilles paske nou pap viv vrèman. Men m ta renmen nou reviv, nou rekonn sa k rele lavi. Gen peyi ki te pi mal ke nou. Nan mwen de 10 a 15 zan, yo pran yon esò enòm pou ka, pou ki sa nou menm nou pa ka fè l? Ann fè efò. O non, nan non Granmèt la m panse n ap eseye konprann lavi imen, lavi imen, lòm an jeneral, fò nou viv. Mèsi.